Sak gen la sa kap fèt se mwen menm ankò Jeromany sou chanèl sa ki se Adjee family Avanm kòmanse map di nou pase nan kominote chanèl la pou nou ka al vote kilè poum bay minik telefòn nan se jodi oubyen vandredi enben fè sa kounya al vote nan kominote chanèl la poum ka konn kilè poum bay minik nan sou vle minik telefòn nan kounya enben al vote al di sa. de kominote chanèl la Nou tounen nan video a nou pral kòmanse nan video sa ou pral jwenn princess e nan video sa m pap tèlman fè twò kòmantè map jis mete foto yo la epi ou menm wap gade yo epi wap dim kisa w panse de yo ki pwen wap ba yo mwen menm m ka bay pa m tou nan kèk foto premye foto nou avèk princess e la nou wè kòman moun chita sou chèz pou yo fè foto gade kòman l chita sou chèz la gade jan l met pye l tout bagay sa yo byen gade yo. rad la, kote l fè foto a, tout bagay sa yo byen analize yo pou nou di m konbyen nap bay pou foto sa. Sou 10 konbyen nap bay? Mwen jwa gade foto a la, son bèl foto, m renmen foto a, m renmen atis la, m renmen foto a, m renmen tout bagay nèt. Foto sa Map ba li 9 sou 10. Sa se pwen pam. 9 sou 10. Ou menm kap gade la konbyen ou ba li? Ann ale avèk dezyèm foto. Bon bagay. Nou wè jan bagay la parèt la, ti pwen bay yo, ti kò a klere, dread yo, bagay nòmal nèt. Konbyen nap bay pou foto sa? Mwen menm pwen pam, map ba li 7 sou 10 pou foto sa. Ou menm kap gade la konbyen ou ba li? Èske ou renmen foto a? Sou Disco Global. Nou pap kanpe, n ap ale avèk twazyèm foto. Twazyèm foto nou la. Bon bagay, bèl ti souri. Ti men nan cheve a, dread la ankò, bagay nòmal nèt. Ya, bèl tablo. Konbyen n ap bay pou foto sa? Mwen menm k ap gade foto sa, m gentan wè tout bagay. M ap ba li 7 sou 10 ankò pou foto sa. E ou menm k ap gade l? Konbyen w ba li? Ekri li nan kòmantè a. N ap pati avèk yon lòt foto. Konbyen w ba li? Atis la se yon atis m renmen. M pa vle di tout sa l fè bon men, tout sa w ap gade la yo bon bagay. Mekòp la, m renmen mekòp la. Se fa pou ti jan bagay men fa ale avèk rad ki sou li a. Kote l fè foto a ankò, Jan lap gade, pa konn sa lap gade a men jan lap gade a bagay nòmal nèt, rad ki sou li a bon bagay. Foto sa ankò, map bay foto sa 7 sou 10 e ou menm kap gade l ou renmen l? Èske ou renmen foto a? Konbyen ou ba li? Ann ale. Na prale avèk yon lòt foto ankò, nou wè son fanm lakay, fanm peyan nou, foto sa ankò, ti soulye a, mwen renmen ti soulye a. M renmen janl poste nan foto sa, men nan pòch, linèt la ankò, bagay serye. Ou menm kap gade, èske ou renmen foto sa? Èske l te byen poste ladan? Janl poste a, janl met men nan pòch li a, èske ou renmenl janl kanpe a? Konbyen ou bali pou foto sa? Mwen menm mwen bali 7 sou 10 ankò pou foto sa. Bon bagay. Se la nap met yon fen avèk video sa map diw pa bliye ankò pase nan kominote chanèl la al vote kilè poum bay minit nan si w vle l jodi a ebyen kou w al vote di se jodi a si w vle l vandredi vote tou di se vandredi se la nap met yon fen ak video sa nap re wè nan yon lòt video pa bliye abòne avèk chanèl la si w nouvo sou chanèl la jèm video a. Patajel epi na pre wè nan yon lot video bby. Pa bliye abòne avèk chanèl youtube la siw potko fèl deja, jèm video a, patajel avèk zanmiw fanmiw konsa wap bay chanèl youtube la fòs poul pote plis video pou ou, se la nap diw babay na pre wè nan yon lot video.